Sa va louwe avèk tout zanmi, tout fanmi, tout fanatik ak tout fiti fanatik Smart Diaspora Academy TV. Jodi a ankò, mwen pote yon gwo bout tonton videyo pou ou sou paj sa ki se Rile Sit an Kreyòl. Jodi a m pral montre w ki diferans ki genyen antre did avèk title. Did an kreyòl ki siyifi ak, an title ki siyifi tit. Ki son 2 bagay ki trè trè enpòtan lè w ap achte yon kay. Pafwa nou kon anndan real estate domèn sa gon pakèt jagon men ou menm ki pa eseye chache konnen yo avan menm ou achte yon kay ou ka tonbe n anpil anpil pwoblèm jodi a sou real estate an kreyòl se misyon m pou m pataje tout sa m gen avè w e depatcha Tèm sa yo, jagon sa yo avè w. Mèsi paske w rete avè m sou paj sa ki se Rele Sit an Kreyòl jodi a pou w kapab konnen egzakteman ki sa, ki diferans ki gen antre did, ki son act, avèk yon title, ki son tit. Ok, lè w tande mo title, ki se tit, an n fè yon ti rantre ladan l. Avan menm mwen kòmanse avèk ki diferans ki gen antre did, ki se act, Title, ki se tit, Mwen swete ke w gentan konn kisa k real estate, paske m te gentan fè videyo sa a pou ou, pou ou menm ki poko gade l, ou ka toujou al gade l sou paj sa a ki se Real Estate en Creole. Kiyès ki yon real estate ajan, yon ajan imobilye? Sou paj sa a ke m te gentan kreye videyo sa a pou ou, kiyès ki yon ajan imobilye, ou ka toujou gad videyo sa a sou paj sa a ki se Real Estate en Creole. Enben jodi a jan ke m di w, mwen pral eksplike w egzakteman ki diferans ki genyen antre deed e title, ak e tit. Anpil nan nou lè n tande tit yon kay oubyen lè w ap achte yon kay, ou tande yo di y ap ba w title oubyen pa egzanp lè w pral achte yon kay Dominican Republic, yo di w konsa gen tituro oubyen nenpòt kote. Tituro a oubyen title oubyen tit lan, m vle w konnen jodi a li pa yon papye, li pa gon, li pa yon papye ki siyen yon bagay sou li. Li son, li son konsèpt, ok, ann pran l konsa. Ok, ann pran mo tit la, se kòm si, ann di konsa ke w achte yon, w achte yon bwat, ou byen w al nan yon makèt w achte yon pen, ok, epi tou pen sa a, ou mete l nan yon bwat, ou mete l nan yon bwat epi tou make non sou li, sa son title, ok, ou mete ta, ou mete yon tit sou li, son konsèpt ki di konsa, pen ki anndan l lan se pou mwen, sèdi. Yo ou gon dwa sou pen sa. Ok se konsa m vle w wè l. Apati de jodi a lè w tande yon tit m pa vle w al panse se yon moso papye ki di kon ki gon ki gon ki gen non ou byen non li pa konsa. Se yon konsèp ki egziste nan real estate ou byen nan nan plizyè lòt bagay w ap achte tankou gen tay do nan machin ou byen nan nan moso siklèt ou byen nan nan yon avyon ou byen nan yon bato men se yon konsèpt ok an n di konsa w achte yon liv W achte yon liv, epitou liv sa a gen yon tay do. Èske ou ka manyen tay do a? Non, ou pa kapab, paske tay do a se yon konsèp ki nan, se yon konsèp li ye. Men, tay do sa a bò dwa, ok, nan real estate, yo rele l the bundle of right. Pli presizeman, lè w achte yon mòso real estate oubyen yon kay, Ou gon bagay ki rele the bundle of right ki siyifi on pakèt dwa, on parapli dwa ou genyen sou pen sa. Pa egzanp m sot di w wap al achte on pen. Ou al achte on pen nan on makèt, epi tou ou mete l nan on bwat, ou mete on non sou li, pen sa se pou Jeff. Se on tit ou met sou li, ok. Ou mete on tit sou li ki ba w on dwa sou pen sa. Nan real estate, yo rele l the bundle of right. Se di lè w al achte yon kay, ou gen the bundle of right. Men lè w al achte kay la, anndan the bundle of right la gen plizyè dwa, ok. Premye dwa ou gen sou pen sa, ok, n ap pran l antanke real estate pou w ka byen konprann li, li rele the right of possession. The right of possession nan, m gen dwa sou pen an e mwen k mèt pen an. Ok m gen dwa sou pen an m gen se mwen k mèt pen an m ka fè sam vle a pen m ok e mwen k pos e mwen k genyen pen an se dwa m ok se premye dwa sa m gen. Dezyèm dwa a ki rele under the bundle of right lè w achte yon mòso real estate la li se the right of control ok sè di m achte pen m M gen dwa pou m kontwole pen m. M gen dwa pou m ap vire nan pen m tankou pa egzanp m gen yon mòso rilestet mwen gen dwa pou m ap kontwole, m gen dwa pou m ap siveye, m gen dwa pou m ap mache, m gen dwa pou m ap kontwole moun k ap vini, m gen dwa sa a. Yo rele l the right of control. Anndan lwa achte yon mòso rilestet, tit la ba w yon dwa ki rele the bundle of right, anndan right sa yo gen right of possession, gen the right of control, ok, the right of control m gen dwa pou m kontwole. Yon twazyèm dwa ankò ou genyen anba the bundle of right lè w achte yon mòso real estate, tit la, tit la, the title, title a ba w yon dwa ki rele the right of exclusion, right? Lè w achte yon mòso tè, oubyen w achte yon kay, ou gen dwa pou w met moun deyò ladan l, Si yon moun ap vin nan lakou ou, yon moun vin antre nan lakou ou, ou gen dwa pou pouse l deyò, ok, tit labodwa, dwa sa, the right of exclusion, ou gen dwa pran, pran, pran, pran nenpòt moun ou mete deyò si l vin pale anpil nan, nan kay ou, si l vin rantre nan kay ou, l vin pran yon bagay anndan kay la san l pa mande w, ou gen dwa pou pouse moun sa deyò, Ok ou gen de right of exclusion sa ki se the bundle of right lè w achte yon mòso tè oubyen w achte yon real estate yo ba w yon title title sa ki se tit la li ba w yon dwa ok jan m te di w la premye dwa se dwa the right of possession dezyèm nan se the right of control twazyèm nan se the right of exclusion Gon lòt gwo bout tonton dwa ankò w genyen, sa yo montre w ki bèl, se bèl bagay lè w achte yon mòso rilisit, lè w achte yon kay, ou lè w achte yon tè, ou bati yon kay sou li, ou gon pakèt dwa, ou son mèt, ou son gwo moun, ou gen de bundle of right, ou gon package dwa, ou gon pakèt dwa, ou se mèt lakay ou, ok. Gon lòt dwa ankò ki rele the right of disposition. Ok, the right of disposition. Sè di the right of disposition sa, mwen gen dwa pou m fè sa m vle a kay mwen. M gen dwa pou m ba yon moun yon mòso. Ok, m gen dwa pou m pou m al pou m al kay avoka la pou m di m ba w m ba w yon pati nan kay la. M gen dwa pou m di pou m pou m rele pitit mwen pou m di m ba w yon mòso nan kay la. Ok pa gen moun ki ka di w anyen pen m pou mwen m bay moun mwen vle ladan ok the right of disposition m ka pataje l jan m vle m ka ba yon moun m ka di konsa ok m ap ba w yon dwa pou w ret nan kay sa pandan 3 zan ok 3 zan apre 3 zan ou p ap ret ladan se di m ba w yon dwa pou w ret nan kay sa pandan 3 zan ok temporarily ok m ba w yon dwa pou w ret nan kay sa pandan 2 zan m ba w yon dwa pou w ret nan kay sa pandan 4 menm si m pa ta la M te gentan ba w yon papye, m di w, m ba w dwa pou w ret nan kay sa pandan yon tan, the right of disposition. Se di, kounye a la w konnen egzakteman ki sa k yon title, kon ki dwa w gen de bundle of right. Ou gen de bundle of right. Men kounye a la w konnen a w gen de bundle of right nan yon kay, men kounye a la an n di yon lè ou ta chwazi vann kay sa a. Kounya gon bagay ankò, lè w fin chwazi vann kay, si w gen tout dwa sa sou kay la, ou ka chwazi pou yon moun vin fè yon, vin fè yon pisin pou ou. Right? Ou ka chwazi pou yon moun vin fè yon pisin pou ou. Moun nan pa gen pwoblèm, ou konpayi a ka vini li vin fè yon pisin pou ou. Men ou ka pa peye moun sa ki vin fè pisin sa. Ok ou gen dwa pou fè moun nan vin fè piscine nan pou ou men sa ka rive moun nan fin fè piscine nan ou pa vle peyel ok kounya la lèw pa vle peye moun sa moun sa pap al nan diskisyon avèw lap jis ale nan la jistis yo mete yon bagay ki rele lien sou kay la ok yon dèt sou kay la Ok kounya la ou menm ki pral vann kay sa ok pou m montre w kote tay do a enpòtan tou ou menm ki pral vann sa kay sa gon bagay yo rele the clear of title fò w fon w research anvan menm w al vann kay la ok anvan menm w al vann e youn nan rezon ki fè ke nenpòt moun pa ka achte kay pou kont ou fò w gon real estate agent ki vrèman pwofesyonèl ki son ekspè ki ka eksplike w jan m ap eksplike w la Kisak real estate kisak anndanl koman ou ka tonbe nan gwo cho. Ok nan video sa sa vle di ou gentan nan premye pati a ou gentan konn kisa ki title kisa son kisa yon tit kisa ki yon titulo an español ok son concept ki baw yon dwa ok ki baw yon bundle of right ki baw yon pakèt dwa ok jan kem sot esplike w the right of possession the right of control the right of enjoyment The right of disposition, Ou gen dwa pou w fè sa w vle. Ou gen dwa pou m kontwole. M gen dwa pou m enjoy. M gen dwa pou m pataje l. M gen dwa pou m kraze anndan. M gen dwa m. Tit la bon The right, the bundle of right. Men jan ke m di w la, lè ke w pral vann kay sa kounye a la, ou gen yon bagay ki rele clear title. Ki pa, ki pou, pou yo al gade èske l pa gen lien paske w te gen twòp dwa sou kay la. Ou gen yon pakèt bagay ou ka fè.

Ak sa, se li k manman jwèt la. Li menm li son papye. Li son papye, li pa yon, li pa yon konsèp tankou the title. Ok? Jan ke m te di w la, the title, li ba w yon bundle of right. The bundle of right. Li ba w yon pakèt dwa sou kay la. Men kounya la, papye sa a kounya yo pral ba ou a li rele the deed e li k enpòtan. Paske lontan lè, sitou lè m t ap viv Repiblik Dominikèn, ou konn wè on tèk make y ap vann tè a avèk tout tituro. Ok? Y ap ba w on tit. Sè di ou gen ou gen dwa sou tè sa a. Ou ka bati kay, ou ka fè pisin, ou ka fè tout sa w vle. Men lè yo ba w papye a kay notè a li pa rele tit, li rele the deed. D-i-d-e-e-d, the deed, se yon act. Deed sa se yon, yo an anglè yo rele l the evidence of transfer. Se yon evidans ki pase l ba ou, soti nan yon nan yon mèt ale nan yon lòt mèt. Tankou mwen menm mwen te gen yon kay, mwen bay yon deed pou m di mwen pa gen kay sa a ankò, mwen pase kay sa a, mwen dakò pou m pase kay sa a avèk yon lòt moun. Men avan tou, y al fè yon clear of title pou yo gade the bond of right sa m te genyen an, èske m pa t fè yon bagay mal ki rele lien, ki rele easement, ki rele encumbrance. Trè byento m ap montre w egzakteman kisa gwo bout tonton bagay sa yo ye nan yon kay. Anvan w achte yon kay fò w konn sa k rele easement, fò w konn sa k rele encumbrance, fò w konn sa k rele liens. Sèdi did sa a se li k konn poze anpil pwoblèm nan relasyon yo, nan moun ka egzanp, moun ki marye yo, moun ki ap achte kay a zanmi yo, moun ki ap achte kay avèk fanmi yo, avèk mennaj yo, the did e li k pi gwo pwoblèm nan. Anndan did sa kounye a ki bò mòso papye sa ki di mwen dakò? Èske tankou mwen dakò fini konsa epi tou siyen non? Anndan did la se pou montre w kòman real estate la bèl lè w achte yon mòso real estate kòman ou gen dwa se youn nan bagay ki moun anpil moun ap di lè w al achte yon mòso real estate sendomeng ou ka pèdi l pa gen bagay konsa se sèlman si w pa avèk yon ajan ki pwofesyonèl yon ajan ki konn sa l ap fè a yon ajan ki eklere tou. Paske mwen m pa ka fin ede yon zanmi m oubyen yon kliyan m achte yon kay pou di m ou ka pèdi. Pa gen bagay konsa. Sa pa egziste paske m son real estate eklere, m son ekspè nan domèn nan. Anndan real estate sa, anndan anndan mòso real estate sa w achte a, mòso papye sa yo ba ou ki rele deed la, èske sa fini? Non. Anndan mòso papye sa, gen 5 tip de deed ou dwe ke ke moun k ap vann ou an sipoze siyen. Gen 5 kalite, gen 5 kategori. Jodi a sou Relay Sit an Kreyòl, m pral montre w egzakteman. Gen 5 kategori did anndan papye sa a pou mèt kay la di, men m dakò siyen sa a. Premye kategori did la, an nan nan mo angle a yo rele l General Warranty Deed. De General Warranty Deed. E kòmsi se yon se yon se yon garanti jeneral ke mèt kay la ba ou, ki di konsa ke, Mwen ba w tout dwa de jene ou a on ti did, paske ou ka fin achte on tè, pi devan m gen pou m eksplike w sa, sitou sa pase nan Punta Cana, ou ka achte on kay, poutan ou pa gen, ou pa gen full, ou pa, ou pa, ou pa gen the bundle of right, ou pa gen the full bundle of, of right. Ou ka achte kay sa, ou ka fè tout sa w vle anndan l men ou pa ka pentire l koulè w vle.

E kòmsi, se yon spesyal garanti m ba ou. Spesyal garanti sa li menm li chita sou konbyen tan, konbyen tan e mèt kay sa ki vann mwen an, konbyen tan l te posede kay la. Eske l dakò yo te ba l yon pa egzanp, sonje m te di w lè w gen, lè w gen de bundle of right, ok, de bundle of right, tit la, tit kay la, lè yo di y ap ba w de title, oubyen de titulo. Ou gen dwa pou di yon moun, m ba w dwa pou ret nan kay sa pandan 4 an. Ok? Kounye a la dan special warrant ti di di, eske vreman se pa se pa yon garanti, se pa yon ti tan yo te ba ou pou te viv ladan l vre? Dan special warrant ti di di. Ok? Se dezyèm kategori ki ou jwenn nan did la. Ok? Dan special warrant ti di di, lè w ap achte yon kay, ou jwenn dan special warrant ti di di. Ki di konsa ke mèt kay la di, Mwen k posede kay sa depi lè tèl tèl dat a tèl dat. Se mwen k mèt li. Pa gen moun ki te ban m yon dwa sou li pandan ennan. E pa sèlman pandan dezan m te genyen l. Non. M gen spesyal garanti sou li. M te gen yon spesyal title. Men, se pou mwen li ye. Ok? Sèdi moun sa k ap vann ou kay sa, li dwe ou sa k rele the special warranty deed. Li trè enpòtan lè w achte yon kay pou siyen dep special warranty deed. Paske, ou ka fin achte kay la, poutan moun ki vann ou kay la, se te pou katran l te gen pou kay la. Ok? Si w pa, si l pa siyen the special warranty deed pou ou, se di pou l di w konsa ke kay sa se pou li pandan tout tan an. Li pa, yo pa t ba l yon tan, se pou dezan sèlman l te ret ladan l. Se di pandan ennan l vann li. Apre dezan l pa pou li ankò. Yo ka vin pran kay ou a nan men w.

A kondisyon gen yon dèt sou li, gen yon lin sou li. Ok, anndan lin sa a pa egzanp an, yon moun te vin fè yon, anndan lin sa a, trè byento m ap esplike w kisa ki lin, pa ki dèt, ka gen mekaniko lin. Ok, trè byento m p ap kouri sou sa, n ann ale trè, ti pa ti pa pou m ka esplike w. Pa egzanp, yon moun ki te vin fè yon garaj pou ou, yon moun ki te vin fè yon, yon, yon, yon bèl pisin pou ou pa peye moun sa a, moun sa a ka mete yon lin, ou ka mete yon dèt sou kay sa a pou ou. Ok kounye a lè w pral vann kay sa ou menm ki mèt kay la ok ou gen de bond of right ok se di kay ou pou ou li ye ou gen de bond of right men kounye a lè w pral vann kay sa lè w al fè clear of title enben yo jwenn te gen yon lien sou kay sa te gen yon dette sou kay la te gen yon mechanical lien sou kay sa. Enben kounya ou menm kap achte a, ou di konsa ke m pa ka achte kay la pase kay la gon dèt sou li. Kay la gon dèt 50 mil dola sou li. Ou pa ka di m wap vann kay la pou 400 mil dola poutan l gon dèt 50 mil dola sou li. Enben mèt kay la kounya la ka di w konsa, enben pa gen pwoblèm, map siyen yon the bargain and sell deed. Ki dakò map vann ou kay la avèk yon pri men deed e e lien nan sou kont ou. Ou aksepte l.

Epi tou, m achte yon bèl apatman oubyen yon m achte yon bèl, yon multi-family oubyen I don't know, yon single whatever. Jan m te eksplike w li paske m te eksplike w egzakteman kisa k real estate, kisa ki yon ajan real estate, kisa ki single family, kisa ki multi-family m te eksplike w tout. Sa di jiskaprezan si w poko konnen yo, ou ka ale sou Real Estate en Creole w ap jwenn tout videyo sa yo. An n di konsa ke mwen gen yon mòso real estate, mwen gen yon multi-family. Epi tou, konnen ke m vle, m vle fè Romeo kado l. Oubyen m fè, m vle fè, m vle fè Sarah kado l. Oubyen m vle fè Eva kado l. Oubyen m vle fè youn nan ti frè m yo kado l. Oubyen m vle fè youn nan sè m yo kado l. Sa pa gen anyen pou wè avèk lajan, se mwen k vle fè yo kado l. Ok. Sèdi, la a kounye a la mwen itilize yon bagay ki rele quit claim deed. Pa gen anyen pou wè ki envolve lajan, ki antre avèk lajan, tranzaksyon lajan. Se yon bagay mwen vle fè moun mwen kado. Son bagay mwen vle fè fanmim kado pitit mwen kado ok la map siyen yon bagay ki rele quit claim deed e son papye ki di konsa ke sa lwa sa se poum pase bay yon fanmim fanmi an pap peyem li pa gen anyen poul wè sè di m bal the bundle of right m bal package la m bal tout dwa sa.

Map siy, map, map, map siyen pou epi tou map mete yon so pou m di m dakò, ou dakò ke ou pase kay sa bay pitit ou oubyen bay fanmi w. Jan ke m sot di w la, the deed is a evidence of transfer. Se yon evidans ki di mwen pase l. Se yon agreement, ok? Se yon relasyon ki gen antre de moun sa, ant moun kap achte a, e an moun kap vann nan, ki di, ok nou fè lapè ke tout sa w di yo se vre. Mwen aksepte ke tout sa w di yo se vre, mwen aksepte, mwen konnen avoka a di m, mwen wè ke li pa gen lien, li pa gen encumbrance, li pa gen easement, li pa gen dette, li pa gen jijman sou li. Mwen dakò, se yon agreement entre 2 moun sa yo, moun k ap vann nan avèk moun k ap achte a. Alò mwen swete ke video sa te pote anpil enfòmasyon pou ou jodi a, kote ke m te fè diferans pou ou antre title ki son tit e yon deed ki son act. Nan yon lòt video trè byento, m pral pote yon pakèt lòt enfòmasyon pou ou, sou paj sa ki se Real Estate an Kreyòl. Men ou menm k ap gade m la m ap mande w pou sipòte. M pa mande w lajan, m pa mande w pou peye m pou konesans sa yo m ap pataje avè w la. Men sa sèlman m mande w pou ban m yon ti patisipasyon ki se ankourajman w. Ke sa k pral kapab fè kè m kontan. Kòman w ka patisipe, w ap jis subscribe pandan w ap gade a la. W ap kapab pataje l. W ap kapab share li avèk yon lòt moun. W ap kapab fè yon ti kòmantè. Kisa w ta renmen m di? Èske sa m di yo w konprann yo? Kisa w pa konprann? Just di m kisa w pa konprann yo, m ap esplike w li. Mwen souvan Ekri rapid, m kòmante rapid lè yon zanmi m, yon fanmi, oubyen yon moun k ap sipòte fè yon kòmantè anba pòs la. M ap kontan anpil pou w fè sa. Sipòte jan w kapab, paske mwen menm m prè pou m ede w avanse. Mèsi e a byento!